Mwen salye tout fanatik yo ki pral gade video sa. Jodi a la mwen sot travay. Veyikil mwen gen yon ti pwoblèm. Mwen di bon, jodi a la map pran a pye pou m al lakay mwen. Si se Sendomeng mwen te ye, ou tap tande Hey Moreno! Oye Moreno! Imigrasyon ta bo laki. Konprann? Se konsa. Men malerezman lè w nan peyi ki rele peyi, peyi ki konn dwa yo, yo fè devwa yo. Se sèlman Brezil ki konsa. Lè w vin nan peyi Brezil, premye bagay yo fè pou ou, yo ba w dokiman. Sa e kote moun ap tann bis la pou y al lakay yo. Premye bagay yo fè pou ou, yo chache regalize w nan peyi a, ou pa gen pwoblèm ak pèsòn. Sa se yon gran lopital ki la, se lopital leta. Konprann? Sa vle di lè w vin nan peyi a, premye bagay yo fè pou ou, se dokiman yo chache yo ba ou, pou yo mete w legal nan peyi a. Yo mete w legal nan peyi a, epi san pwoblèm. E konsa peyi sa foksyone. E pa kou wè lò rive nan egzanp pran sa Sendomeng. Lò rive Sendomeng, premye bagay yo fè pou ou, se e imigrasyon rele deyò pou mete w deyò. Sa se bank ki gen la kote ou vin chache lajan. Si w gen kont sou, si w gen kòb sou kont ou, tou antre nan bank lan la. Men kòm ou pa gen anyen nan pòch ou, nèg pase dwat. Sa vle di, nan peyi kote. ki respekte dwa yo k respekte moun yo konnen lè yon etranje vin nan peyi yo etranje a travay li vin travay lap chache lavi premye bagay yo fè yo egalize w nan peyi a yo egalize w nan peyi a pou travay yo egalize w nan peyi a pou travay epi san pwoblèm sa vle di nan peyi brezil ou te mèt te fè tout wout ou a pye nèt Pa gen okenn moun ki pral poze w kesyon nan lari a. Sèlman, si ou konnen ou te fè yon zak, lapolis ap chache w, yo ka poze w kesyon. Men, si ou konnen ou pa annafè a pèsonn, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm, ni pou lapolis, ni pou imigrasyon. Okontrè isi. Imigasyon se dokiman yo bay etranje ki antre nan peyi a. Se sèlman sa yo fè pou ou. Kit ou te vin avèk viza, kit ou pa vin a viza, depi ou gite antre sou teritwa pa yo a, se yo chache egalize ou. Epi ankò, pou yo egalize w la, yon ti kal monnen wi. E pa kou wè Sendomeng, ou tande yo pral depanse 50, 25 mil goud pou sa. Ok, kounye a la m t ap salye yon zanmi m la. Kounye a la, n ap derape la. Sa vle di. Nan ti peyi sa mezanmi sa se Nan ti peyi sa ou pa byen fè tèt cho lè w nan lari a Ou ka fè ou ka fè tèt cho lè w nan lari a wi Si w pa gen parapli si w pa gen parapli nan men w kounye a l ap fè lapli oubyen ou pa nan machin pa w lè sa ou ka fè tèt cho nan lari Brezil Men si se pa pou si se pou imigrasyon pou lapolis ou pa bezwen fè kè sote dakò ou pa byen fè kè sote. la se tèt frèt sa vle di ou menm ki ta renmen vini nan peyi sa depi ou ka jwenn viza chè m pa kache di w sa w mèt lage pye w depi ou ka jwenn viza ou ka lage pye w la e kote yo lave rad la vann deri bagay sa yo nou te konn sa yo deja. Sa vle di m toujou nan lari m la, m ap mete pye la. Konprann? Konprann? Sa vle di se konsa mezanmi, vrè nou di w la, se konsa bagay yo ye. Pase gen moun ki pa vle bay verite a jan l ye a. Kounye a la pral gon limyè wouj la, m pral fè yon kanpe nan jan m ap bezwen l nan. Ni m pa bèy fè tèt cho ni pou lapolis. M pa fè tèt cho anyen. Konprann? Sa k fè sa, isi, jan m te di w la, depi w antre nan peyi a, Imigrasyon yo egalize w, yo ba w dokiman. Yo ba w dokiman w. Kounye a la m pral fè yon ti kanpe la. A m kanpe nan yon limyè wouj la. M tann machin yo fin pase. Apre sa mwen menm tou m lage pye m. Sa vle di m fè ti eksè a la pou m montre nou kòman peyi a ye. Si se te Sendomeng ou te ye la, lè konsa e nan kouri ou ye la. E nèk lage kouri. E pou wi l ye. Men kòm tout peyi pa fonksyone menm jan, tout peyi pa fonksyone menm jan, ebyen men kòman sa ye. Konprann? Men kòman sa ye nan peyi a. M ap mache la m san pwoblèm, konprann, san pwoblèm tèt frèt. M pa bay tèt mwen pwoblèm pou anyen la a. Konprann? Alèz alèz. Mwen alèz nan peyi a la a. Konprann nou alèz nan peyi a, tèt frèt. Alò e konsa bagay yo ye nan peyi a la. Konprann? E konsa bagay yo ye la. Min pa nan fè tèt cho, m pa nan kouri. M ap mache nan jan m bezwen nan la. Epi, pou m ka rive lakay mwen. E sèlman Brezil ki konsa. Sa yon mizisyen li ye li menm. E sèlman Brezil ki konsa. Se tèt chaje. Se Sen Doming wap tande Oye Molèno! Oye Molèno! Palatayi! Li di mayi bagay sa. Si ta yon machin polis kanpe bò kote w la la, bon konnen se yon woulib lap ba ou. Ou wè la sa se yon machin polis fèk pase la. Sa vle di, mezanmi, konsèy pa m, ou menm ki vle vin nan peyi a, mwen pa ka kont ou. Okontrè, m tap byen kontan. Sa yon diklin ki pase la. Ou konprann? Se konsa. Sa vle di, yon moun ki vle vini nan peyi a, se degaje w, brase kò w, brase, brase pou w vini. Konprann? Paske ti peyi a mezanmi, ti peyi a, depi yon moun nan peyi sa, ou alèz. Ou alèz nan peyi Brezil, ou alèz. Konn tande alèz? Alèz. Ou alèz. Konprann? Ou alèz. Ou alèz nan peyi a. Alèz mezanmi, alèz. Degaje nou mezanmi, moun ki vle vini nan peyi a. Mete kontwòl. fè tout sakrifis nou kapab pou nou jwenn viza pou nou antre nan peyi a. Sa vle di jan diw la, e konsa sa ye. Anpran? Pa yo ki pa yo ki moun kap di nou nan peyi Brezil depi ou vini, bagay imigrasyon se si, imigrasyon se la. E pa vre, pa e pa sa. Mwen m la mal ke m pa vin la lontan non. Anpran? M pa vin la lontan. Mwen vin la an 2020. An 2020. Sa vle di, pandan m gen tan an 2020 la, m gen tan wè kòman mouvman yo ye. E m fè 15 an Sendomeng, men malezman 15 an m te fè anlè a, m te fè l legal. Konprann? M te fè 15 an Sendomeng, m te fè l legal. E kounye a m wè moun ap plede kouri. Konprann? Moun ap plede kouri. ap kouri devan imigrasyon konprann pandan prezidan sa vin moute la kòm si misye pou ayisyen li moute direkteman avek jan nou la la mezanmi e konsa sa vle di konsa peyi a ye la malèz la konprann e jan nou la sa vle di sou nan lari a ou ka fè kè sote ou ka fè ou ka fè kèw sote nan lari a pou lapli si ou ta nan lari a ou soti ou al achte yon bagay ou pa ta gen papli nan menw men apresa ou pa vin fè kè sote anyen pou anyen. Ou pa vin fè kè w sote pou anyen. Sèlman pou lapli ou ka fè kè sote isi nan lari sa. Men pou di w nan lari a konsa w tande moun pase l rale bagay ou nan men w, sesi sela. Pa gen bagay sa la. Pa gen sa. Alò gen kote nan zòn ki gen vòlè. Men e pa bagay ki fasil. Konprann? E pa bagay ki fasil. Alò jan m te di w la mezanmi, e konsa bagay yo ye la. W ap gade. He. Sa vle di la, e konsa bagay yo ye, pa gen afè fè tèt cho, ou pral nan kouri, pou imigrasyon fè grimas nan lari a la. Konprann? La tout bagay nòmal, tèt frèt. Konprann? E konsa bagay yo ye la. Konprann? Si ta nan lari a tou ta tande yon bri, machin, wiw wiw dèyè w la, ou mèt konnen nan operasyon ou prale, ou pral mare vakabon. Men ou menm ki imigran, Ou menm ki imigran, ou pa bezwen fè kè sote. Depi w konnen w te sot lakay ou legal, ou pa t gen papye dèyè w, ou pa t gen papye entènasyonal dèyè w, ou pa bezwen fè tèt cho. Men si w konnen w gen manda entènasyonal dèyè w, kounye a la, e la, si w wè nèg yo, ou ka nan kouri. Men depi w konnen w legal, ou te sot lakay ou san pwoblèm ap alapolis, ou te vini nòmal avolonte pa w, san ke w pa t nan okenn pwoblèm, la a nou pa bezwen fè tèt cho. Konprann? E konsa. Sa vle di jan n di w la, e konsa bagay yo ye la. Pa gen kote w jwenn penti l menm. Sa vle di jan n di w la, e bagay nòmal nèt. Bagay tèt frèt. Pandan m ap di sa, fò m gade dèyè tou wi paske machin ap vire devan m nan la. Fò m met kont lòt kote m prale a. Konprann? Sa vle di bagay ap fè tèt cho. Se sèlman peyi sa ki konsa. Sèlman Brezil ki konsa mezanmi. Pa gen lòt peyi ankò. Selman brezil ki konsa. Si w tande yon moun nan lari w tande lap kouri. Konn se pou lapli a. Alò e konsa. Nap pike la nap pike. Konprann. Nap anfè tèt cho menm mezanmi. Nap anfè tèt cho la.

Mwen travèse lari a la fòm mete kontwòl Konprann Sa vle di pa gen anyen ki ka fèm travèse kite Ay la e bon bagay li ye nèt Konprann la e bon bagay Si se sendomeng m te ye la a m pa chache tout sa la a e nan kouri m tap ye la Kouri anlè vole bren gra tonbe lòtbò pa isi pa lòtbò Yo te di o e molèno o e molèno pa la tayi Ay bay sa. Donk m pral kanpe video a la pou nou fanatik yo e yon lòt fwa ankò.